Kòman nou ye la se profesè Henri Fontaine nap kontinye al istwa men sa map di nou pwoblèm peyi dayiti jodia ki forel nan tout bagay sa yo sa ki pwoblèm fondamantal la se se jesyon de la fonksyon piblik ki pa genyen nan peyi dayiti se sa ki anjandre tout bagay sa yo wè kap pase la kounye a. Bon, lè m di jesyon de la fonksyon piblik la, m konnen e pa nou tout ki pral konprann sa m di a epi ki pral dakò avè m ke se sa k fè sa. Donk fò ta gen eksperyans an la matyè pou ta pou ta konprann sa m di a. Bon, m konprann, m konprann pwennvi pa w la. Lè m di w jesyon de la fonksyon piblik la, gon gon fason peyi a t ap jere, li ta vin gen yon retonbe sou kòkòmdadou sou jan e sou sou politik peyi a tou, ou konprann? Donk se se pwoblèm sa genyen an map mandem kijan nèg yo fè pa wè sa bon bon si m wèl kijan fè pa gen ayisyen k wèl bon nèg yo pa gen konsyans antouka nou chita nap tann se blan k vin fè pou nou men nou pa vann tèt nou tou lè wap gade ayiti ki premye peyi ki di ke moun gen dwa viv lib sou tè a, ou gen tout dwa w, ou gen libète pou tout moun respekte w kankou tout moun. Se Ayiti sa pran nesans, se Ayiti sa kòmanse. Hein? 1803 a 1804, w ap gade, batay Vètyè, se sa ki te vin pote sa w rele, sa y ap rele dwa de lòm jodi a. Se Ayiti l pran nesans. Hein? Libète, se Ayiti. Kounye a men kòman fè stati la libète Se ozetazini liye hein se Brooklyn li ye oubyen Manhattan m pa konn kote li ye a se ozetazini li ye statue la libète se ayiti li te sipoze ye li te sipoze vètyèr vètyèr kote premye batay te fèt pou tout moun te vin viv lib ou konprann mwen se la se e la sa pran nesans nou pa pran konsyans anplè kankou m ta di w jan bagay la ye a istorikman tout peyi sou latè yo te dwe ayiti wi yo te dwe ayiti pou ap bay Ayiti yon ti bagay chak ane. Epi Ayiti avèk touris sèlman, li te dwe rankontre bezwen bidjè peyi a, anyèl peyi a wi. Hein? Nou pa vann peyi a, nan tout anbasad yo, se pou ta gen pwomosyon k ap fèt pou t ap di Ayiti se se peyi kote premye peyi ke yo di kote tout moun gen dwa viv lib, esklavaj fini, se la se Ayiti sa kòmanse. Ou konprann non? Nou nou nou pa nou pa revandike sa hein nap tann se se blan k vin fè pou nou so fè w vann tèt ou tou Statue la libète a se vètyè pou l te ye se la libète a kòmanse se se ayiti ou konprann mwen se pa ozetazini se sak fè nou menm dyaspora ayisyen yo fò nou kòmanse chak dimanch oubyen chak samdi pou n al kanpe devan Statue la libète a e Ozetazini, Bwouklin oubyen Manatan kote l ye a, pou nou mande pou yo rapatriye l Vètyè, pou sa vin fè yon sit touristik, pou tout lòt peyi nan lemonn antye ap vin vizite Ayiti pou wè kote demokrasi te pran nesans, dwa de lòm, se la sa te, se la Ayiti sa te kòmanse. Epi apre sa lè n te fin fè l pou Ayiti, nou te al kontinye fè l pou lòt peyi tou. Donk, nou menm dirijan ayisyen yo se se pou nou wè l konsa tou, se pou nou vann peyi a. Avèk sa sèlman, tout ayisyen t ap ka viv byen. Endistri touristik la sèlman, si w ta renove tout sit bagay istorik sa yo, Sitadèl, But Charye, Vètyè, tankou m di nou an, pou nou ta kanpe nou mande ameriken, sa se dwa, libète, se nou menm ki kreye l, se nou menm ki vin avè l. Libète kankou moun gen dwa viv kankou moun nan. Kounye a kòman w fè Statut de la Liberté se Ozetazini li ye? Se Vètyè pou l te ye kote batay sa a te fèt la. Donk se sa k fè nou menm nan dyaspora se pou n al kanpe chak dimanch aprè midi devan Statut sa a pou nou mande pou yo rapatriye l voye l Vètyè. Epi pou lemonn antye ap vin vizite l pou y ap di yo se la demokrasi kòmanse, dwa de lòm ki ap di tout moun se moun, tout moun ka viv menm jan ak tout moun. Donk se sa nou fèt pou nou wè l konsa. Ou konprann? Se pa chita plede fè politik, m bezwen prezidan, m bezwen senatè, m bezwen. Ok, ou bezwen prezidan, ou bezwen senatè, men lè ou moute a, se fò nou wè bagay sa yo tou. Avèk endistri touris la sèlman, Ayiti pa t ap bezwen ankenn èd ONG, ankenn èd ankenn lòt peyi. Touris la sèlman. Ou konprann? Renove tout sit e bay istorik sa yo, sitadèl, bit charye, hein, vètyè, san sousi, tout ba tout sit sa yo, tout bay sa yo. No, nou chita nap fè politik, ou konprann, nou pa ka vann peyi a. An tou ka, se byen malere nou pa ka wèl konsa. Nou wèl tou, nou pa gen volonte, Donk se sa m te bezwen di nou. Donk sa fè pati de listwa tou. Donk se se pa politik m bezwen fè kòm sa fè pati de listwa nou, patrimwàn nou donk sa e sa fè m te vin pran sijè sa a jodi a avè nou. Donk m ap kite nou la a bòn fen semèn.